Pou peyi a devlope, fòk nou devlope yon mantalite de pwodui de kalite. Ou pa kapab mande pou moun respekte yon pèp si w pa ka di kisa pèp la fè. Sa vle di fòk ou gen bagay ou reyalize pou w ka reprezante peyi a pa rapò a pwodui ou, pa rapò a sèvis ou. Mwen menm m ap revon Ayiti. Pou depon moun parèt nan èpòt la pou l dwèt sou bouch pou l di gadon pèp se konsa m wè se konsa m wè tèt mwen e se konsa m vle wè pèp ayisyen an. Sa vle di lè m ap antre pa egzanp nan vil Okay se sa m anvi wè, lè m ap antre nan Okap se se sa m anvi wè bèl bagay epi pou bèl biznis bèl pwodui ayisyen se pa pwodui enpòte se pa bagay pou y al achte an Chinn. Anpil de fwa m konn nan diskisyon a yon seri de nèg k ap prezante bagay nan entènèt la. Tout sa y ap prezante w se bagay ki fèt nan lòt peyi, y ap montre w pou pèp la, y ap chache mwayen pou pèp la al achte bagay bon mache nan lòt peyi. Mwen menm se pa sa, m pa bezwen moun al achte bagay lan bon mache nan lòt peyi. Sa kapab rive ke nan sitiyasyon nou ye jodi a nou oblije fè l wi, men fò nou konn kilè n ap soti ladan l. Fò nou konnen Eske se 5 an nap fè ap achte bagay an chine? Fò nou konnen ki kapasite nou pral devlope pou nou eseye fouye tè nou an pou nou chache ki wòch ki ladann, ki tè k ladann, ki sab ki ladann pou nou konn kisa nap fè avè yo. Mwen menm se fokis mwen sa. Fokis mwen se pa nan mande ameriken pou vin pran lò. Fouye tè pran lò bagay konsa kòmsi fouye tè pran gaz epa sa mwen bezwen pèp la devlope kapasite l pou nou fè de bagay ki made in Haïti sa vle di ke blan fè avyon n sa se avyon blan m paka m paka kontan paske m moute yon avyon blan epa ayisyen ki fè avyon an depi m wè moun nan avyon an m wè avyon an pa make made in Haïti mwen m deja gen pwoblèm ak avyon sa sa vle di ke se nan dimansyon sa mwen wè tèt mwen sa vle di ke m twouve se yon gwo erè ki te fèt lè nou kanpe n ap gade, n ap danse rara, bwè tafya, jwe domino, ameriken an fè avyon nou kanpe n ap gade l, l al nan lalin li kanpe l ap gade, l fè telefòn nou kanpe n ap gade, tout sa l fè nou jis kanpe n ap gade. Gen de ayisyen ki rele tèt yo lidè ki jis pran plezi yo, y ap fè chèlbè pase yo gen w bèl vès Itali sou yo oubyen yo gen w soulye italyen nan pye yo, yo jis kanpe alèz yo panse se yon gwo bagay. Sa vle di ke lè w pran Ayisyen ou voye l nan yon rankont ak yon blan, li pa gen anyen Ayisyen ke l ka ofri blan an pou l di blan an bon ok nou gen yon tèl pwodui Ayisyen la bay sa yo nou ta renmen pou pwodui sa a antre sou mache w la kisa w ka fè pou nou? Pa gen yon lidè ki panse konsa. So sa vle di ke mwen menm sa deranje m lè m wè yon pèp pa kapab reprezante tèt ou apati de pwodui w. Sa vle di ke bagay sa yo, se pa yon mirak k ap fèt pou yo fè l. Se yon motivasyon ki pou degaje nan nou tout, pou ke tout moun k ap viv nan peyi a fè jefò ak tèt yo pou ke yo fè yon aktivite ki bon nan kèlkeswa sa w ap fè a. Ou pa bezwen di m fòk ou prezidan pou w fè sa m di a la. Sa m di a la se yon pwoblèm jeneral ki egziste ann Ayiti kote tout sa n ap fè nou fè l an yon neglijans. Nou viv vag kòmsi tout sa k pou fèt n ap tann kòmsi se yon mirak pou Bondye fè pou l fèt. Bondye gentan fè w deja. Sa vle di mirak pou Bondye te fè a Bondye fè l deja paske Bondye fè w. So sa vle di ke lòt ti bagay ou bezwen fè yo Bondye ba w konesans pou w fè yo. Si w pa fè yo se pa fòt Bondye. Sa sa vle di ke se bagay sa yo k manke. Premye bagay, se pou nou kòmanse mete disiplin nan tèt nou. Kèlkeswa sa n ap fè, pou nou fè l apati de yon òd. Kèlkeswa sa w ap fè, ou fè l apati de yon done, yon enfòmasyon ki ka dikte sa w fè a. Si w ap esplike yon moun, menm aprè senk, dizan, w ap esplike yon moun kisa w te fè pou w ka esplike l. Se konsa pou nou kòmanse. Bay tèt nou prensip ak disiplin. Epi enplimante règ sa yo nan pitit nou, nan fanmi nou pase timoun yo, si nou menm nou pral vyeyi talè konsa mwen menm kap pale la m gen dwa pa menm ka panse byen ankò talè konsa m gen dwa sèvo m gen dwa gen dwa gate m gen dwa pa menm ka panse byen ankò se timoun kap tande kounya yo se yo menm ki pral ranplase m sa vle di ke mwen menm antanke paran m gen pou m leve pitit mwen pou m ba l yon disiplin pou ke l kapab fokis pou l devlope kapasite l pou lè lap fè yon bagay pou l fè l byen so sa vle di ke. Bagay sa yo, mwen menm mwen wè, m chache anpil pou m wè kisa k koz nou konsa. M wè nou se yon pèp, jan blan franse yo te konn ap maltrete nou, paske yo, yo domine nou, yo pran pòz se yo menm ki, ki mèt nou. Y ap fè nou pase mizè. Lè nou vin mete yo deyò, nou jis ranplase yo. Chak grenn moun ki ka manje de grenn diri. li chache yon sèvant, li chache yon gason lakou pou okipe pitit li, ki fè ke moun ki pa al lekòl la an Ayiti, ou plis wè l gen yon santiman patriyòt ke sa k al lekòl la, sa k al lekòl la se yon enfè, jounal la ou wè ki nan men l lan se li sèlman l ka li, men l pa ka pwodui, sa vle di ke moun yo jis konn li men yo pa konn anyen, yo pa konn viv, sa vle di ke moun nan konn li men si sèvant li pa la, li pa ka kwit manje, grangou ap tiye l. Si kay li sal li paka netwayel paske depil fèt paranl kitel ap ap viv jan kon prens jan kon prensès lap mache tout jounenl pa janm regle anyen so sa vle di ke ou menm kòm paran nan peyi a kap leve pitit ou ou gen responsabilite pou retire move mès sa yo ke nou eritye nan peyi a ki koz ke peyi a kanpe sou plas li pa kapab mache sa vle di ke chak moun chak sitwayen nan peyi a ou gen responsabilite ou ke ou travay sou tèt ou.